Ozetazini Damerik. Anbasadè Sanon, bonjou. Mèsi paske w mete w disponible pou nou maten an.
E bonjou Wendell Theodore, bonjou tout zanmi telespektatè radyo Tele Metropole kap swiv nou enpe patou an Ayiti e dan le mond antye. Se avèk anpil fyète, anpil onè pou m resevwa envitasyon maten an pou m pale nan Le Point de Métropole e m felisite w pou gwo travay ke w ap fè an. Peyi Dayiti nan bay enfòmasyon, nan bay enstriksyon ke pèp la dwe konnen. Ban m kèk segond pou mwen prezante mo senpati m ak tout frè ak sè ayisyen ki pèdi yon manman, yon pitit, yon papa, yon frè nan covid 19 k ap fè raj nan mond lan. Nou konnen Ayiti deja gen pwoblèm ekonomik, pèp la ap mouri anba kowona, pa kowona. Sa k mouri deja yo nou reprezante mo kondoleyans a fanmi yo anpil patou nan peyi a. Mèsi Anbasadè Sanon. Hugues Sanon, rapò oubyen kòman kowonaviris lan pral enpakte pwochèn eleksyon yo? Anbasadè Hugues Sanon, ou gen yon repons a sa?
Wi Renette au Nord, nou konnen Ozetazini gen anviwon 100 mil moun ki mouri, 110 mil moun ki deja mouri nan kowonaviris la e gen anpil Ayisyen tou pami moun sa yo, anpil pwofesyonèl, anpil mas pèp la ki mouri. Anpil moun mouri se paske yo pa pran maladi sa o serye, yo pat pran mezi sekiritè yo, mezi ijyenik yo pou te pwoteje tèt yo. Men kesyon kowonaviris la melanje avèk lamò Jòj Floyd ba l gen yon enpak trè konsiderab sou kesyon eleksyon amerikèn yo. Premyèman, li ba l afekte Donald Trump grandman, paske Nan kesyon kowonaviris la, li montre ke l pa gen yon kè patriyotik, li pa gen yon kè ki ta dwe yon papa pou nasyon an, men l montre li pa vrèman fyè de mas pèp la ki ap mouri nan kowonaviris la. Dayè, li pyetine l, li montre kounye a la, li pa bezwen mas, li pa ankouraje staf li yo pou yo mete mas. E dènye sòti ke l fè la, Kè apre manifestasyon wè gen plis pase yon trantèn de ekip li ki al vizite legliz la san yo pa gen mas yon fason pou pyetine kesyon sante a. E pandan se tan gen espè sante Ozetazini yo ki ensiste pou moun yo mete mas, mete gan, pran limit de 6 fit la yon fason pou anpeche viris la epapiye. enpe patou. Men ou panse nan nan nan nan. Ou panse ou panse ke sa pral enpakte ou panse ke sa pral enpakte eleksyon yo gen anpil moun ki te solidè a Donald Trump ki te vote pou li ki kapab pa vote pou li nan pwochèn eleksyon yo? Wi definitivman, definitivman gen anpil moun ki te solidarize a Donald Trump ki pral tounen kont li menm paske yo wè ke misye pa gen yon kè de papa, li pa vrèman yon lidè ki dyanm. Dayè li pran twòp tan pou l entèveni. Nan lamò Jòj Klod la, anplis lè l entèveni yo, li fè de deklarasyon ensandyè, li fè de deklarasyon ki pa p ini pèp la men ki ap divize yo. Pèp la, menm repibliken, menm de gwoup repibliken gentan fè de kanpay kont Donald Trump. M panse ke l ap pèdi anpil nan nwa yo, l ap pèdi anpil nan kominote ispanik lan e l ap pèdi anpil nan moun blan yo tou paske yo wè ke.

li pral epidemi an te anpeche Donald Trump fè kanpay li yo ki te ka bay plis moun metenan le fèt ke l pa ka sòti li sa kapab vin afekte l plis e se sa k fè ou wè kominote repiblikèn nan ap fè tout strateji tout stratajèm pou banalize epidemi an yon fason pou montre ke li pa grav. L ap disparèt tankou mirak sou fason pou Donald Trump kapab pran lari al rekòmanse kanpay li yo. Al fè kanpay. Mèsi, mèsi Anbasadè Sanon. Apati de sa Johnson sot di nou la a, ki leson ou wè Ayisyen de par le mond ta dwe tire e ki ta ale nan sans de yon lòt pèsepsyon, nan yon sans de lòt konsiderasyon Hugues Sanon?
E premyèman mwen brale nan yon kesyon yon oditè te poze Johnson Napoleon e ki ta fè kwè kòmsi nou renmen blan nou pa renmen nwa. Mwen vle fè nou konprann gen yon travay diskriminatwa, gen yon travay ki te fèt nan tèt yon travay sikolojik nan tèt nwa yo.
Nou pa gen anpil tan devan nou, fò ta trè trè brèf pou nou kapab pran poz la. Se sa yo di depi nan ginen ti nèg pa vle wè nèg se pa vre lè blan yo te konolize nou yo te kache dèyè ap fè nwa ap bat nwa parèy yo se sa ki fè nou sanse panse nou elmi nwa nou zanmi blan leson ke m ka tire e mwen dakò a sè japoleon ekonomi an trè enpòtan lè w gon stabilite ekonomik sa pèmèt ou gon viziblite sa pèmèt ou gon respè se. Edikasyon ekonomi, yon fason pou ki yo kapab jwenn yon respè, yon fason pou anpeche yon sèten de diskriminasyon, se al lekòl epi tou strikti yo ansanm pou kominote yo kapab gen stabilite ekonomik, pou Ayisyen yo kapab gen makèt ansanm, restoran ansanm, lekòl ansanm, bank ansanm. Toutotan tou nou pa gen yon fòs ekonomik, enben kominote nwa a, patikilyèman kominote ayisyèn nan ki rezilte Ozetazini enpe patou nan lemond, n ap y ap toujou diskrimine nou, n ap toujou anba paske nou pa kontribye nan stabilize ekonomi peyi a, nou pa kontribye nan fè lwa nan peyi a paske nou pa gen yon stabilite edikasyonèl, enben sa fè yo fèmen zye sou nou. Men si nou entèlijan,

Mwen pat genyen e malerezman m pat gen chans pou m sibi sa k rele pou faling nan, reche pou faling nan. M pa janm gen chans pou te gen yon polis ki ta kenbe m oubyen ki ta diskrimine m. Se paske gen yon fason lè w nwa. Ou deja gen yon fason ou panse ou vwa yon pwason yo wè ou, nan sa a dwe pouse ou pou gen yon konpòteman, sa a dwe pouse ou gen yon jan pou w abiye, yon jan pou w konfòme ou, kote pou w ale ak ki lè pou w la, ki kapab eseye diminye fason yo kapab diskrimine ou. Men mwen viv, mwen wè diskriminasyon ki genyen. nan kominote nwa a e se yon bagay ki la pandan plis pase yon senkantèn dane kote pèp nwa a Ozetazini ap sibi gwo atwosite, diskriminasyon nan men moun blan yo e se sa k fè ou wè genyen yon van de revòlt fas o diskriminasyon Ozetazini e ou wè genyen yon afro ameriken de 46 an ke yo tiye, ke yo asasine pou sèlman yon suppose yon fake 20 dola, nou poko konnen si l te fake, si l pat fake, men yo tiye misye e se sa ki pouse pèp la revandike, se sa ki pouse pèp la ap fè manifestasyon, se paske se pa premye fwa sa fèt, sa fèt pandan 50 ane, gen anpil mò. ki ap mouri e nan anba men lapolis, malerezman pat janm genyen Facebook, pat janm genyen YouTube, pat janm genyen rezo sosyal yo pou ta moutre sa kap pase yo e pafwa polisye yo get away nan tout atwosite sa yo. Erezman kounya teknoloji a avanse, avèk yon bout telefòn, avèk yon iPad ou ka moutre lemond tout sa kap pase e se sa ki fè ou wè gen 50 eta Ozetazini e Plizyè peyi nan lemond ki revandike asasina George Floyd nan Minneapolis kote genyen 4 polisye youn tiye misye mete pye l sou kou l pandan yon minit pandan gen 3 lòt polis Chinese e lòt ki ap asiste sa. Malgre gen yon mas pèp gen popilasyon an k ap mande pitye. Pou nwa sa mesye Floyd ou wè polisye a pa gen kè li pa gen yon santiman li pa genyen vrèman yon pitye poul ta bay misye lavi malgre genyen misye pèdi souf li fè 3 minit pyel sou kou mesye Joy Floyd ki pala ankò ki kite pitit

Èske nou kwè nan sa? Li gentan bay rezil, li gentan bay rezilta deja paske lè yon polis fè yon aksyon diskriminatwa, lè yon polis aji avèk anpil atwosite, tiye, bat moun nwa, pafwa yo tiye yo, yo konn get away, yo konn pa kleme yo nan lajistis paske pa t konn gen prèv. Mentènan, pafwa konn gen prèv men lajistis amerikèn, e toujou kanpe avèk la polis paske la jistis otorite yo bay la polis yon sètèn abilite pou yo kapab itilize fòs e sa k rele ekseksif fòs la mwen menm mwen te pase nan polis akademi m gradye kòm yon polis kominotè m konnen mwen swiv trening yo mwen konnen lè polis lan an danje. Lè ke yo yo reziste arès, yo pa, yon moun pa vle yo arete l, polis la ap itilize tout strateji pou ke li kapab arete yo. Se sa k fè lè m ap fè seminè avèk lekòl yo, avèk kominote yo, mwen di yo, pa janm reziste lè yon polis arete w. Pou avoka, kite yo al ansanm avè w. Paske depi yo di w yo detenn ou, yo arete w, pa gen anyen w ka fè. pou ke yo pa ale ansanm ak bò. Gen rezilta paske se apre mwens ke 5 jou yo gen tan chaje polisye ki te tiye George Floyd la, yo gen tan chaje misye kòm murder de twazyèm degre. Donk nan twazyèm degre a, pèp la revandike paske yo vle pou li premye degre. Mettenan, sa konn pran anviwon 6 mwa jiska 2 zan. pou ke la jistis amerikèn yo chaje yo yo chaje yon polisye ki fon abi de krim lan men akoz de pèp la ki pran lari nan 50 eta ozetazini e enpe patou dan le mond e pafwa yo ale avèk anpil fòs ou wè yo yo kraze brize kraze brize a li gon je negatif men li pote rezilta paske se sa ki fè. Yo kouri pran desizyon rapid, di ke yo chaje, yo revoke polis yo premyèman, epi tou yo vin chaje mesye ki tiye Joy Claude la de mèt. So, m panse manifestasyon yo te bay rezilta, e sa ap vin fè polisye yo anvan yo kraze brize yon nwa, y ap panse twice, y ap panse de fwa, paske y ap toujou konprann ke pèp la

pwoblèm sosyal, pwoblèm ekonomik, pwoblèm sante, eksetera. Men pafwa Ayisyen yo, yo toujou pran move egzanp k ap sòti nan lòt peyi olye yo pran sa ki bon yo. Men tou nan konjonkti politik, ekonomik amerikèn nan pa menm jan a sa k ap pase nan peyi Dayiti yo. N ap di pèp ayisyen an byenke nou kapab revandike sou sa kap pase nan peyi nou men pa pran egzanp kraze brize kote moun ap kraze izin kraze lekòl yo kraze makèt kraze radyo televizyon yo pou ke nou kapab revandike paske sa ap pèmèt peyi dayiti pran plis tan pou rekanpe pou rekonstwi konprann ann itilize tèt nou ann itilize lòt zam pou ke nou kapab stabilize peyi nou anplis. Corona virus la li pa yon jwèt, anpil moun ap eseye politize l, men li pa politik, li se yon bagay sante ke li ye, si w pa pran mezi de prekosyon yo, mezi de prevansyon yo, w ap afekte tèt ou, w ap afekte fanmi w, w ap afekte tout yon popilasyon e sa kapab afekte ekonomi e politik peyi Dayiti. Lave men nou! mete mas nan tèt nou pran distans ke otorite yo bay yo pou ke nou kapab pwoteje tèt nou. Ankò yon fwa Wendell Theodore map remèsye w pou opòtinite ke w ba nou pou nou te pale sou kesyon sa kap pase Ozetazini nan kesyon asasina George Floyd e Kowonaviris la. ki tiye plis pase 108 mil moun Ozetazini e nou wè gen anpil moun ki kòmanse ap pran nan peyi Dayiti e nou pa genyen data yo, big data yo pou ke nou kapab detèmine kijan pou n idantifye maladi a, nou pa gen abilite pou nou fè plizyè tès, sètadi ke ou gen dwa gen kowona a ou pa konn si w genyen l ou bay yon lòt moun li. Pran mezi pou gen prekosyon pou tèt ou, m konnen ke. Fò n pran lari pou n ap chèche lajan, pou n ap chèche manje. M konnen ke gouvènman pa ba nou ase mwayen pou n achte manje pandan moman konfinman, men nou se Ayisyen, nou pou n gwo fòs, pwoteje tèt ou paske toutotan gen vi, toutotan gen tèt, espere met chapo, toutotan w gen vi ou kapab vin prezidan, ou kapab vin minis, ou kapab vin yon avoka, ou kapab vin Wendel Theodore, ou kapab vin nenpòt sa ou vle ye, men si w mouri. Apre lamò pa genyen anyen ankò. Ou wè ke kounya la Jòj Flòd trè popilè, tout moun ap pale de li, men sa paka fèl tounen an vi ankò, sa paka fèl fè anyen ankò paske li gentan la. Pran tout mezi de prekosyon pou ke w pwoteje tèt ou. Bon fason pou w abiye, bon fason pou w pale. Bonjou, bonswa tout konpatriyòt, Ayisyen, Ayisyèn. Depandamman de kote ou ye e lè ke w pral gade video sa a, nou vrèman kontan pou n salye w e n ap swete w bon kouraj kèlkeswa kote ke w ap viv e sitou nou konnen mond lan ap travèse yon moman difisil nan sa ki gen pou wè avèk kriz sanitè sa a ke covid 19 li menm li pwovoke atravè mond lan. Nou konnen li gen gwo enpak sou ekonomi rejyon kote ke nou menm nou ye an, e nou kapab di, jounen jodi an, pa sèlman kowonaviris lan ki ap domine aktyalite an tou, gen kesyon lanmò e afro-ameriken sa a, li menm ki se George Floyd, ke ofisè Derek Chauvin li menm, li te nan kad yon entèpelasyon ki te fèt, enben li te elimine oubyen asasinen l afro ameriken sa, enben nou kapab di depi tanto 8 jou enben Lèzetazini li menm li gen zye lemodantye ki sou li nan sa ki gen pou wè avèk kesyon rasis, enjistis sosyal e yon pakèt lòt. Reklamasyon ankò, moun yo oblije pran lari pou kapab fè revandikasyon yo pase, nou konnen depi plis pase 200 zan, enben moun sa yo yo menm, desandan yo yo menm, gran paran yo yo menm yo te viktim, yo pat gen aksè avèk lekòl, enben nou kapab di jounen jodi an se prèske menm sitiyasyon an ke ap konnen a chak fwa yon polisye blan li menm li arete yon jèn e le pli souvan nwa yo yo menm yo konnen moman difisil yo souvan pèdi lavi yo. Nou kapab di, moun yo pran lari pa sèlman pou mande jistis pou Jòj Floyd men tou pou kapab denonse sistèm ameriken an, sistèm politik ameriken an ki baze sou diskriminasyon e sitou mank de opòtinite ke yo kreye pou nwa yo. Anpil enstitisyon yo toujou lè yap fè rekritman enben devalorize nwa yo daprè konsta anpil moun yo menm yo fè. E non sèlman Etazini nan moman la li gen zye lemond antye sou li, Men gen anpil lòt peyi, e popilasyon nan anpil lòt peyi yo menm ki deside pote sipò yo avèk koz sa a ke Black Ameriken yo yo menm y ap defann, ki se yon juste droit, enben anpil lòt peyi moun yo yo menm yo oblije pran lari tou, nou kapab site tankou La Frans, tankou Angletè, tankou Almay, Kanada pou n site sa yo sèlman, yo oblije pran lari pou kapab pote solidarite yo avèk fanmi. e Floyd e jounen jodi an k ap soufri e nou kapab di pa gen anyen ki ka ranplase yon paran e sitou yon timoun 16 an ke Jòj li menm li kite ki pral grandi san prezans e papa li e nou te kapab wè li yè enben nan kad yon yon konferans de près enben madanm Floyd li menm li pa t gen mo pou l te kapab eksplike sa ki ap travèse l e sitou Yon timoun ki pral grandi san papa l, papa l pap la pou kapab ankadre l lè l gen pou l bezwen. E menm timoun sa a li menm, li sou tè mond lan, avèk yon deklarasyon ke li fè, enben li di ou papa l chanje mond lan. Atravè lanmò papa l, gon pakèt koz jounen jodi a, enben yo pral defann pou ke reyèlman vre nwa yo kapab gen plas yo nan peyi Etazini. Sa k ap pase nan Etazini an, li pa sèlman konsène ameriken yo, men se mond lan antye, e patikilyèman Ayiti, sitou nou konnen nou gen anpil konpatriyòt nou yo menm ki ap viv nan peyi sa a e ki ap travèse yon moman difisil e sitou ke peyi Dayiti depann de yo paske PIB nou an 25 a 30 pousan li depann de dyaspora a. Nou kapab di. pral gen anpil moun kap pèdi travay yo, gen plizyè antrepriz yo menm ki ap fèmen pòt yo e pral gen plis chomaj e sitou enben kominote nwa lan nou te kapab wè sa pandan covid 19 lan la se yo menm ki plis touche e sitou nan sa ki gen pou wè avèk chomaj se yo menm tou ki plis touche enben nou kapab di yo vrèman ekspoze. e se pral yon moman tou pou kapab gen refòm o nivo sistèm politik ameriken an e mòd de fonksyonman tou polis Etazini an. Se yon dosye ke nou menm nan Lakay Enfo nou ap eseye swiv de prè puiske li konsène nou, non sèlman Etazini se vwazen nou, nou konnen kòman sa ye, yo meprize nou men yo gen enterè yo lakay nou tou e yo konsidere nou kòm yon rezèv men sa pa anpeche ke nou espere n ap rive mete tèt nou ansanm Lidè nou yo yo menm yap pran konsyans ke peyi an se pou nou li ye, se yo menm ki pou chanje l pou ke Ayisyen kapab rete nan peyi a pou yo viv, pou yo travay, pou yo reyisi vi yo san ke yo pa oblije al pran imilyasyon nan peyi vwazen. N ap pwofite okazyon an tou pou n mande tout konpatriyòt nou yo sitou si w ap viv an Ayiti, Mete an pratik distansasyon sosyal yo, prensip dijyèn yo epi aplike tout konsiy ministè sante piblik yo li se yon obligasyon kounya la pa rapò avèk kantite ka nou kapab di peyi a konnen e kantite moun ki kontwole pozitif chak moun dwe angaje yo dwe asime responsabilite yo pou evite pwopagasyon Kowonaviris lan pandan nou menm nou ap espere ke leta ayisyen ap fè anpil efò pou ke reyèlman vre ebyen yo menm yo kapab rive koupe transmisyon kowonaviris lan pou ke peyi a li menm li kapab rale yon souf paske jounen jodi an nou konsyan nou onèt peyi an li menm li pa gen resous, pa gen enfrasisti ki kapab reponn avèk kantite moun ki ap kontwole pozitif yo ki trape kowonaviris lan, enben li se yon devwa pou nou tout nou mete men nou nan pat lan pou ke peyi a li menm li pa kontinye antre dan tou e jounen jodi an peyi a li menm li pap mache e sitou avèk yon seri de moun ki nan tèt peyi an, ki gen pouvwa lan men yo, ki pap travay reyèlman vre pou kapab amelyore sò popilasyon sa. Sonje abòne avèk kanal Lakay Enfo a ou menm ki potko fè sa. Ou kapab kite yon sigjesyon, kite yon kòmantè, ou kapab. like video yo tou afin ke nou menm nou kapab kontinye avanse ansanm merci anpil babay tout moun evite miyò pase mande padon pa tann se lè kabrit nwa fin pase pou ke ou menm wap rele fèmen baryè merci anpil babay tout moun.